Chak mesye a ap ekri Kelly ou manje bou chak konvèzasyon m te ka konprann lè Kelly t m vin rekonsilye avè l m deside kontinye menm malgre m te jwenn mesaj zanmi l ki di o rete avèk fanm nan. Tounen avèk fanm nan, fè tout mwayen posib ou pou tounen avèk fanm nan pou reyalize fè videyo a. Ebyen li reyalize l. M fè l. M fè l. Li reyalize l. Pou m tounen sou sa m t ap di an, lè Kelly vini, li vini byen move. Epi li di m vin manje pate a nan machin nan. M ale m antre nan machin nan, li di m konsa, Ou te renmen avèk Junior? Mwen ri. Mwen ri paske m wè se yon blag lap fè. M te m te pale l de bagay sa deja. Mwen tèlman te vle sinsè a tèt mwen avè l, m pat vle pou pou okenn pwoblèm te vin pase pou mwen menm avè l. Pou tande se de Widiana yon pwoblèm sòti paske tout moun toujou ap di Widiana bouzen, Widiana pa konn rete ak gason, Widiana pa di sa. Mwen mache konsa. Kelly ka dil. Si Kelly pa dil se pas Kelly son move gason. Em panse si mwen menm mwen tap tronpe Kelly nan denye live kel te fè lel te fin fem sal te fem nan. Kelly se tronpel tal tronpem. Se tronpel tal tronpem ki fem m te kite avel. Kèt mesye. M panse sim tap vann tout lavim an antye sou entenet nou patap kondanem konsa. Paske m pa m pa bèt nwa ke li vann mwen an. Brèf, li di m konsa ou te renmen nan Junior? M di non. M ri. Li di m serye m pa bay blag, se yon pwòch li ki di m sa. Li di e li menm di ke li gen prèv kote w ap bo avè l. La a bagay la kòmanse pran lòt faz. M di di moun nan ba ou l. Li di m non moun nan te di li pa p kapab mennaj li ap fache. Kounye a m di l ou pral di m kiyès ki di w sa. Si w pa ka di m kiyès ki di w sa, m ava w pap ann amoni. Paske yon moun pa ka ban w yon tripotay sou madanm ou pou moun nan pi enpòtan. Li pa vle di m. M di w wè sa w pa vle di m, mwen avè w pap ann amoni. Kòm ou se nèg mwen, w ap m ap toujou ba w fanm, m ap toujou make sure ke ou manje, m ap toujou make sure ke rad ou lave. Men zanmitay, jan m te konn ap grende avè w, m pa nan bagay sa. Vrèman vre m te gen pou m al nan tounaj, m fini lopital lan li mennen m al penyen pou m al nan tounaj. Pandan m sou wout lan li achte ji pou mwen m pa pran l, li achte chips pou mwen m pa manje, li wè m pa pale avè l. Li di m oh m ap deside di w kyès ki di m sa men se pa paske m pè figi w m ap di w. Li di se madanm Junior an ki di m sa. M di oh. Kòman pou madan Junior a dil yon bagay konsa? Pandan relasyon l ap byen mache poukisa l vin fèm sa? Èske se ou menm li bezwen oubyen se mwen menm li vle wè ki mal? M pa konn ekri telefòn mari l, m pa m pa konn rele telefòn mari l, m pa kwè ke l ka fè yon bagay konsa. Kounya la menm, m di, li fin depoze m pou m penyen, mwen rele jenòm nan. Mwen di m bezwen w madanm ou an fè m yon bagay ke m pa konn poukisa l fè l. Li rele nèg mwen li di nèg mwen konsa ke m se èks mennaj li. Pandansetan li di yon bagay ke ki pa verite li pa konnen. Ou ta koze avè m, kòman l fè di ke m se èks mennaj ou? Li di m, li sezi! Kounye a la menm nan li al kote madanm li an tousuit. Li di madanm ni an, Toutotan w pa di n poukisa w fè sa, n ap tou kite. De semèn pase, semèn sa ta pral fè twa semèn a bagay sa. M gen enpresyon ke li te bezwen ale, li t ap jou, li te bezwen fin choute videyo an jis pou l te ale. Paske imajine nou. On bagay konsa fin pase se ou ki atò ou vin akizem ou di map koupe ansanm avèk moun nan pandan se ou kap koze avèl se ou kap des mwen devanl wap blazem menm jan ou te fè pou lòt demwazèl lan ou te diw konn ap antre 3 zè di maten nan chanm ou pa wèm se menm jan ou fè avèk demwazèl sa men ou evite ekri avèl ou relel nan telefòn mpral fè nou tande tout rès vòys demwazèl lan mte vle fè nou konnen istwa Junior a. Epi, li tèlman fache sou mwen, lè m fin rele jenòm nan m di l sa, ke li rele m tousuit, O, manman bouzin, ou gen tan rele nonm ou an pou al fè l esplikasyon? M di, O, kòman ou fè konnen m rele l? Paske demwazèl lan gen tan rele l, paske jenòm nan gen tan al fè demwazèl lan esplikasyon. Kounye a m di, paske ou gen nimewo ti dam nan, ou pral esplike m kounye a kòman ou fè gen nimewo l, poukisa ou te pran nimewo l, sa pou w fè nimewo l, èske se pou fanm ou bezwen? Li di m konsa, oh, m di lè m vini sot nan Tounanz w ap ban m tout esplikasyon. Li di, oh, pa vin pèmèt ou pale de bagay konsa avè m. Oh, ou gen, ou lib pou fè tout tenten w vle. Mwen menm tou lè m bezwen fè tenten m pou pyès moun pa, pa, pa, pa fè m pa fè l. M di, se konsa w vle relasyon an ye? Si se konsa w vle relasyon an ye, n ap kite l konsa. Men yon bon jou m ap leve, m p ap menm ou ankò. Paske m p ap al nan fè jalouzi pou ou, m p ap al nan telefòn ou, m p ap al anyen. Li dim bèl wi. Men m renmen Kelly. M renmen l. Kelly konn sa. M pa ka, chak lè m di m ap pran desizyon sa, m pa janm kapab vre. M toujou gon jalouzi k ap touye m. E Kelly, Kelly te vin pa gon respè pou mwen. Jan, jan moun entènèt yo te konn di l, tout sa k a Pablo di nan bagay yo la k ap poste, te konn di machann fresko. Se menm jan machann fès konsa te tèlman santi li vin wo pou mwen, lè l ap soti li pa ka mennen m dèyè l, li soti pou kont li, e ke raman lè m plenyen twòp pou l mennen m dèyè l pase li konn tout sa li pral regle lè l soti. Brèf, kounya Kenny annik fin depoze m, li al bay ti dam nan. E bagay yo pou m fè nou tande paske tout bagay sa m ap di yo la yo nan voice yo. E bay yo pou m fè nou tande. Li vin akize m a jenòm nan pandan ke se li menm k ap koze a ti dam nan. Ou mande ti dam nan kès ki mennaj li di w entèl. Ou konn bay moun nan respè ou konn pale a moun nan. Epouske l ap koze a madanm li pandan mwen menm.

Pandan m nan depi yo pandan Julien deplase kote m chita a mwen ale mwen bal nimewo telefòn mwen.
Bien entendu. Mwen menm map sòti a mennaj mwen. Yon nèg ou te mèt te sòti anndan m pap oze baw nimewo non. Bon pètèt demwazèl lan kiryez li te bezwen konnen poukisa ke li ap pèsiste mande l nimewo l konsa li bay li paske demwazèl lan oze men mwen menm sa pap rive m. M pap ka sot, m pap soti a menaj mwen pou nèg mwen fon vire pou m annik bay nimewo telefòn mwen non. So m pa mye plase pou m di demwazèl lan pa gen rezon bay nimewo l paske petèt li te ka oze l pou l te konn kisa ke li vle di l. Demwazèl lan di m li tèlman wè ke li pèsiste Li menm di Kelly eske se paske mennaj ou se te ex mennaj mwen ki fè ou bezwen tire yon revanj ou bezwen vin kouche m tou. Se sa k deranje m nan bagay lan pase demwazèl lan di sa. Wap vin fè m tande.
Kounya menm lèm rive lakay mwen.

Demwazel lan di si si jan wap pale avem nan la widiana we kijan w panse lap reaji li di oh widiana pa gen dwa poul dil anyen paske widiana fè sal vle li menm li ka fè sal vle li ka fè sal vle demwazel lan di mwen menm sim ta wè widiana ap pale a junior map fè jalouzi m dakò avèl paskel se mennaj li M te fè foto ansanm avèk jenòm nan, li di li fè jalouzi pou foto a pandansetan m sur ke li potko renmen a jenòm nan. E pa yon foto endesan ke m te fè a jenòm nan, li di ke l fè jalouzi pou foto an, li menm fè ti nèg lan dilet li. Epi ou menm wap oze di ti dam nan yon seri de bagay, li di ou pa jere mennaj ou, ou pa gen respè pou mennaj ou, ti dam nan di l tout sa yo.

Lap dim konsa ooh sa fè lontan kel renmenm ooh e paskem pa nan kèl bagay sa yo lap dim konsa mwen di konsa banm di kòman ou santi ou gen mennaj ou ou renmen li di son blag wap fè m di ou renmen bon nan konn sa li dim li dim konsa ooh sim menm vle pale fasilman Diana. ki nan lestomak li a, li ka al efase l. Li di, o wi, m pral efase l, ou wè tout lè sa m ap di, sa vle m di fòk ou tounen avèk madanm ou, kòmsi pou pale ansanm avèk li, kòmsi sa yo pa pral itil ou anyen, tout lè sa l ap pale, pa anko pale m de li menm, m pa bezwen l ankò, o s on moun m pale, o li pa respekte m, ou nan pti yon pakèt bagay, kòmsi. Komsi la lap di komsi yon pakèt bagay lap dim yon pakèt bagay komsi se tankou jan lap pale a se tankou li pa renmenw lap dim konsa ke se black li renmen li pa renmen grimèl lap dim yon pakèt bagay bon gon jou swa m oblije di nou sa eske nèg sa se kotel pa gen poul dòmi ki fè lap pede relem pou se inè di maten dezè di maten oh map vin kote w map vin lakay w a gon kote lap dim oh vin wèl. vin kote m e n bagay. Kounye a moun nan m di konsa, o o. Kounye a m di m pa prale, m rete la m ap pede bay manti. Nan m di m, an, m di talè, m apre talè. Kounye a la e mwen m rete la m ap pede ri. Nan m di m pa konn al kay moun, m di konsa, si bezwen m ka vin kote m wi, men m pa janm vle voye kote m rete a ba li.

An imajine nou moun nan gen madanm nan kay lap viv a yon fi wap mande yon lòt fanm pou sòti avèl e si yon moun fè foto kisa w ta pral dil sèm nou konn kite w sòti pou kòw paske w lib ou gen moun ou pou sòti men wap fè je chèch odasye wap mande yon lòt fanm sòti damn.

Kòmsi mesye sa son nèg li tankou li tizè fanm kòmsi li tankou moun paka konprann li kounya la menm nan sa fini la men m vin fon pil tan m li aprè li m pa janm rapèl li m pa janm tandel ankò m pa janm pale ansanm avèk li.